Bonswa, bonjou tout moun kòman nou ye? Jan nou konnen deja se Rubens Joseph ki antre lakay nou. Video sa mwen te deside pa fèl e pa la swit mwen jwenn twòp moun mandem poum pale de sa. Epi mwen te di map fèl bout pa bout yon fason pou video a pa twò long. Men li pa yon sekrè pou tout moun ke majorite ayisyen ki gen paspò brezilyen fè yon ti pase an Ewop e gen ladan yo tou ki gentan gen viza ameriken ki ale Etazini tou. Men kesyon m tap poze tèt mwen poukisa valè moun ki ale an Ewop epi se mwen tout moun tiaske pou vin sou rezo sosyo a pou esplike yo kòman vi Lafrans lan ye. Èske se paske m pi pwè piblik ayisyèn nan o Brezil? Oubyen èske se paske mwen plis abòdab? Poutèt ki sa? He, kout, mwen menm pèsonèlman, gen moun Brezil la m konn ekri yo, yo konn fè senk sis jou yo pa fè m repons, alòske mwen ka retade nan reponn moun men m pa kwè m fè tan sa a, kidonk moun yo petèt estime m plis sanble avèk yo m plis pwè yo, m pli pwè yo dizon, oubyen mwen petèt ka plis ba yo detay de pakou ke mwen te fè a, yo menm pou ki yo kapab rive fè l tou. Sèl tou, nan videyo sa a m pap ka di tout bagay, men yonn nan kesyon anpil moun mande m se kesyon vi a, èske li vale apèn an? pou yon moun kite Brezil al viv a Pari? Bon, kesyon sa a mwen panse se yon kesyon ki trè relativ, poutèt ki sa? Li pa fòseman si mwen menm m ale, mwen wè li vale apèn, epi m vini m di w li vale apèn, epi ou menm pou w ale, piske chak moun gen yon mode de vi, chak moun gen yon fason yo wè yon peyi, e chak moun genyen yon fason tou yo viv. Bon, e jan m te kapab di, kòman m kapab fè yon review de pakou mwen menm mwen te fè a. Sèl tou gen bagay m pa p chonje, gen bagay m pa p di tou, pou de rezon prensipal. E gen bagay m pa p di, men yon nan bagay moun yo plis keksyone m se kesyon vi a. Pase ki sal ye gen moun ki estimye brezil pi di brezil pa bon pou yo piske gon paspò brezilyen yo ta renmen al viv la frans bon mwen menm map bay opinyon pam mnti aske pyès moun pa vin joure anba video a e mpanse tou. Si tout fwa ou wè opinyonm nan pa bon, ou ka konsilte yon lòt moun. Men mwen menm, mwen rive lotbo a mwen mache, nou te wè kote m t al fè makèt, e se si m al fè makèt plizyè fwa. M ap vwayaje, m ap vwayaje, inèdtan anvan ke mwen pran vòl mwen an, se m al fè makèt. Poutèt ki sa? Mwen te achte, mwen te vin gen yon lòt malèt ki pi gwo ke malèt m t al Lafrans lan. Piske mwen te gen aksè a 2 malèt pou m tounen, mwen di bon, ban m al achte kèk bagay nan yon mache epi pou m met nan malèt ke m te achte lòt bò a ki te parèt pou mwen trè vid pou m te, li te vrèman vid pou m te pran avyon avèk li. M di bon fò m al chache kèk bagay met ladan l e pa la swit mwen te vin jwenn twòp bagay pou m te mete ladan l. Kidonk. Sa vle di m fè prèske tout tan m dwe bwa a, m al achte pou kont mwen, dèfwa m al avè moun. Kidonk gen de bagay mwen wè, mwen kapab pale, piske isit tou, mwen gen uitan m ap viv ladan l, gen yon sòt de konparezon ke m ka fè e ki pral pèmèt ke ou menm, ou kapab deside al viv oubyen ou pa deside al viv. Men, se pa sa m pral di yo ki pral fè w al viv a Pari oubyen Lafrans, men pito se ou menm ki pral deside ale. Genyen plizyè ayisyen ki gentan ale deja avèk paspò brezilyen. Mwen menm patikilyèman tout kote m pase se ayisyen, brezilyen ki resevwa m. Yonn nan bagay, premye bagay m ap konseye yon moun ki se ayisyen, brezilyen ki pwale a Pari, ki pwale viv Lafrans, toujou bat pou ke ou chache yon gwoup WhatsApp brezilyen, pase yo menm yo kreye gwoup WhatsApp lòt bò a ki se gwoup WhatsApp Brezilyen kap viv a Paris. Mwen gen pwòch mwen ki se ayisyen brezilyen kap viv lòt bò a epi ki antre nan gwoup sa a, li esplike m kòman moun sa yo ba l anpil sipò sitou nan kesyon chache kay epi travay. Malgre brezilyen yo yo menm yo gen difikilte sa tou, men kant ou mete mesaj sa a nan gwoup la, yo toujou chache mwayen pou yo ede w. Bon m pa konnen èske ayisyen yo fè sa lòt bò a tou, men brezilyen yo menm tout kote yo yo kreye yon fason pou ke yo amonize yo Brezilyen Chili fè l, Brezilyen Lafrans fè l, Brezilyen Etazini fè l, yo kreye gwoup Whatsapp pou sa ki fèk vini, yo antre w ladan l, si w gen yon pwoblèm, difikilte, ou gen pwoblèm avoka, pou ke yo kapab ede w. M panse si w pral lotbo avèk paspo brezilyen an, toujou bat pou ke ou genyen nimewo yon moun ki se brezilyen ki lòt bò ki ka mete w nan gwoup sa a lè w gen pwoblèm ki kapab ede w soti tèt ou. Men, antanke Ayisyen ke nou ye, nou te gentan tande kèk ti franse lòt bò a, nan kesyon lang, si w kwaze avèk yon brezilyen lòt bò a, Ayisyen an li menm l ap bat li. Pa egzanp, m al yon kote, e se si m al kote sa a twa fwa, lakay yon pwòch mwen, e son brezilyen ki lwe l ki lwe l nan kay ke l rete a e pwòch mwen an m toujou wè brezilyen ki lwe l kay la epi m toujou wè brezilyen an avè tout madanm li, bon madanm li te fèk sot brezil tou yo pa tèlman pale pòti yo pa tèlman pale fransè dizon alòske nou menm ayisyen depi nou rive lotbò a nou nou debite nan fransè a pi rapid ke brezilyen bon sa se yon parantèz Pou kesyon akèy, son peyi mwen menm m pa konnen, mwen estime moun kote m pase yo se te vrèman akeyan ke se swa ayisyen parèy mwen ke se swa lòt nasyon, tout kote m al mande enfòmasyon yo toujou prè pou yo ban mwen l. Pase ke sa l ye, m te prèske fè tout pakou yo pou kont mwen, sitou nan afè al pran tren. Chak kote m rive, piske se yon peyi ki akeyi anpil touris, yo gen mapa, yo gen mapa ki, lè m di mapa, kat jewografi zòn yo, epi depi w di ki kote w prale, ki kote w ap soti, yo montre w kòman pou w pran tren, kòman pou w chache tren, etsetera. E sa a se yon pwen pozitiv ke mwen te jwenn nan peyi Lafrans. Lòt bagay pozitif ke m jwenn tou, e sa a li vin parèt ke se swa Ayisyen, ke se swa lòt nasyon, depi w al lakay yon moun Lafrans, premyè bagay li fè, li al montre w kay la. Pa egzanp, moun nan montre w tout anndan kay li, ki sa ki kwizin, ki sa ki kote pou benyen, kote pou manje. Ou konprann? Sa a, mwen panse li trè trè trè trè trè sosyetal, puiske lakay nou an Ayiti, m sonje nou te gen tandans sa a, men li te vin koupe palaswit, puiske gen moun ki konn di lè moun nan fè sa, se lwanj l ap fè, alòske Lafrans, yo toujou kenbe menm prensip sa a, lè w al lakay yon moun, ni timoun, si w al avèk yon timoun, yo montre timoun nan. Timoun yo, si moun nan gen timoun, timoun moun nan pran timoun paw la lal moutrel kay la, epi granmoun nan fè sa tou. M panse sa a e se si mwen pase anviwon kay 4, 5 a 5 a 6 moun, yo tout fèl. A vle di se pa yon kondisyon yo pase, jis se yon koutim, petèt son bagay ki antre nan kilti pa yo a ki vrèman e a apresye tou. Lòt bagay ki ke mwen estime ki bon lakay yo, sè ke moun sa yo e yo. Yo vrèman apresye moun. Yo vrèman apresye moun. Gen anpil bagay ki pase mòd menm Ayiti. Jiska prezan y ap itilize yo Lafrans. Pa egzanp, yo toujou itilize mesaj ekri nan sa ki rele sms la. Ok. Yo toujou itilize mesaj sms. Epi yo toujou ap ekri moun tankou. dirèk sou telefòn, ou konprann, moun nan mèt gen WhatsApp li, li rele w dirèk sou telefòn, epi li ekri w dirèk sou telefòn, Lafrans jiska ni jèn ni granmoun toujou itilize bagay sa a, moun toujou ap koze avèk moun nan sms oubyen regle bagay plis enpòtan nan sms. Yon bagay ke m prèske pa wè l Brezil, e Ayiti menm m gen presyon l pa egziste menm ditou. Donk la France li toujou egziste. Menm mapa nan ti papye yo lè moun ap pati ou mete nan dèyè pòch ou lontan pou e di ko ki kote ou prale, konnya GPS sanse pran plas sa a, la France toujou genyen l e se si mwen menm mwen vin avèk yonn la a ki edike m mapa a Paris a nèt m te pwès fin genyen nan bwa tèt mwen. Bon, ann al nan kesyon bagay ekonomik. Eske Brésil pi bon ke la France nan kesyon ekonomik? Si yo klase Lafrans pami gran peyi, li pa yon aza, men ekout, m pa pral di li pe li pa gen plas li kòm gran peyi, men m panse peyi sa a, li son peyi ki manke anpil bagay, lè m di manke anpil bagay, son peyi si pa egzanp lòt peyi ta fèmen yo pa. antre anyen grangou ap touye moun ladann poutèt kisa majorite bagay lafrans se lòt peyi l soti men si nap konpare l avè brezil nan sans sa a brezil granmoun lakay li piske brezil e aktyèlman la grenn bagay brezil pran deyò se sèl angren e apaske brezil pa gen angren ti sa yo pwodwi a yo rete yo rele l fètilizan ki isit brezil e fètilizan tè a tankou yo genyenn poko, yo genyenn an ti kras, yo oblije ap achte l lòt kote e lè w pran peyi tankou Lawisi, Lawisi se yonn nan peyi ki founi e Brezil anpil sa ki rele angren an. Men Brezil nan kesyon manje e mwen tou chak kote m pase a Pari m toujou di sa a moun yo, m di Brezil se yonn nan peyi ki pa gen pwoblèm manje. Donk si w ap konpare e kesyon e manje lotbò a se kesyon fwi. e brezil bat peyi sa yo nan kesyon fwi wal nan makèt fwi genyen men ekout fwi nou yo ekout pa devan sa yo e nan kesyon alimantasyon brezil devan devan nèt nèt nèt nèt nèt e brezil brezil bat anpil lòt peyi pou m pa site non oken lòt peyi ankò men brezil bat anpil peyi nan kesyon alimantasyon mwen menm lè m al yon kote se sa yo m al obsève.

E se konsa tou, m kapab di ni Brezil, ni Lafrans. Gen de kote w ale Brezil la la, w ap wè po de Dikonpla a li vrèman enòm, konsa tou w ap wè li trè trè trè ba. Sa ki rele pouvwa, pouvwa, pouvwa dacha, dizon. Ban m, ban m, ban m eseye chache mo, mo, mo franse a oubyen mo kreyòl la pou nou. Donk, se konsa. E salè minimòm, salè minimòm ni an pwèske menm jan avè salè minimòm Bwezil la, sa ki chanje ladann, yo menm se ewo, epi nou menm nou se reais. Poutèt ki sa? Pa yo a nan 1200, pa nou an nan 1200, ok. Ki donk, e sof ke, lè yo menm yo fin travay, pou yo menm pou yo voye kòb Ayiti, E kòb yo a rete ewo, nou menm pa nou an rete reais ou dwe al achte l men sinon pa gen oken lòt diferans. Bagay pi chè lotbo a ke Brezil. Donk e se lajan w ap depanse lotbo a pou mwen menm yon moun ki ret lotbo a l depanse pou l manje. Yon moun ki ret lotbo a l depanse pou l manje. E pa pou san rezon. Si w al lotbo a yon moun ba w manje pa egzanp ou kite l sou tab ou pa pran nan kè. Just moun nan ka gen gwo pwoblèm avèk ou piske manje lòt bò a koute trè trè trè chè. Brezil tou manje koute chè, men ekout se se vrèman se vrèman diferan sa hein, se vrèman diferan sa lè wap konpare bagay yo lòt bò a. Donk yon moun ki lòt bò a lavi a pa woz pou li men konsa tou li pa tèlman nan mizè menm jan avèk yon moun ki Ayiti ok. Men e m panse pou mwen menm si yon moun ou pa gen pwoblèm, si yon moun ou pa gen pwoblèm, pa egzanp, lè m di ou pa gen pwoblèm, gran gran pwoblèm, ou ka al viv Lafrans, ou ka kite Brezil pou al viv Lafrans, men si ou gen pwoblèm, ou gen pitit Ayiti pou w ap voye kòb, pou w ap fè yon pe seri de bagay, lè w rive lòtbò a, vi a vrèman di pou ou, pwiske Moun ki pa gen papye lòt bò a e kòmsi ou se yon m pa ka ki tèm m ta itilize se kòmsi ou se yon vye bagay ou se yon vye moun ou konnen yon moun ba w yon ti bout papye pou al travay sou li li pran 60 pousan nan kòb la l ba w 40 pousan ok sa a m ap di a e bagay m konnen just E de preferans, olye pou pral nan pase mizè sa yo, prefere w ret Brezil. Brezil ou vini, Brezil, m toujou ap di l, Brezil se yonn nan peyi ki bay moun papye pi rapid. Brezil ou vini jodi a la, demon w gen papye. Kidonk, si tout fwa, koute byen, si tout fwa pwoblèm, ou pa gen pwoblèm pou papye, se nòmal ou mèt ale. Men mwen menm, yonn nan rezon ki fè m pa t ap janm al viv nan oken peyi ilegal, m se yonn nan moun ki toujou. bezwen lib lèm di lib m brezil la m poko janm al tounen nan peyim se mwen pa vle m brezil la m poko janm al lòt kote se mwen ki pa vle men ekout se pa paske peyi a li menm li pa banm papye se sa fè mwen menm gon pe seri de peyi m pap janm al ladanw plis tan m fè nan yon peyi legal 3 mwa ok m pa menm si peyi a pa depòte moun m pa pwale nan. Si gon peyi kap banm papye jodia la a depil pi bon ke brezil m pwale men on peyi mèt tap banm lajan depi ou pap banm papye sou 3 mwa m pa pwale sa a se mwen bdil ok se mwen bdil pa gen anyen k ka fèm kite brezil mal viv nan on peyi sanm pa gen papye lèm rive lotbo a mwen jwenn anpil òf poum rete lèm di òf gen anpil moun ki t di a monchè nap voye dè madanm ou rete isit bagay sa yo m di non. m pa gen m pa gen pou m viv nan peyi ilegal menm ditou m dwe viv nan yon peyi m lib si m gen yon pwoblèm ayiti m ka ale si m gen yon pwoblèm m bezwen tounen brezil pou m ka tounen e sitou peyi sa yo tankou lè w pran peyi an ewop yo yo gen yon teknik sitou brezilyen konn itilize yo di paspò yo pèdi yo yo pran yon lòt paspò pandan yo lòtbò a. Ok, yo tounen Brezil, e lè y ap tounen Brezil, yo tounen avèk yon lòt paspò nèf, yo di se tankou pa egzanp, se tankou se premyè fwa ou prale Lafrans. Kidonk, Brezilyen an mèt te lotbò a, li pa gen pwoblèm pou l vini, lè l ap vini l tounen avèk yon paspò nèf, enben konnya a, peyi an Ewop yo gon sistèm yo itilize menm jan ak Brezil, lè w ap antre ladann yo p ap mete so pou ou apatide janvye 2024. Kidonk, yo pral dekouvri moun ki pral fè sa yo. An e mo, èske l vale apèn pou yon Brezilyen, Ayisyen, soti Brezil al viv Lafrans, sa al depan de ou menm, men mwen menm, se pa paske Lafrans pa yon bon peyi, Men m gen pwoblèm avèk kesyon papye a. Pou mwen menm, pa gen sa w pral fè Brezil, e pa gen sa w pral fè Lafrans pou w pa gen papye. Tout sa w pral fè nan peyi a, pa egzanp, pou w fè lisans, ou dwe gen papye. Pou w kondi machin, pou w fè Uber, pou w fè taksi, fò w gen papye. Kidonk, e papye a pa fasil. Pou w travay pou kòb, fò w gen papye. Men koute, ki jan w fè ou kite tout bann papye sa yo gen Brezil, ou pral met tèt ou nan yon sitiyasyon san papye? Just e pou mwen menm se sa men apre sa m panse li pa yon move peyi ok se pa yon move peyi moun ki ladann nan pap vin viv brezil menm jan tou mwen menm m ka gen difikilte pou m viv ladann pou plizyè rezon men nan kesyon bèl e li bèl brezil bèl tou ok. Nan kesyon bèl, li bèl Brezil bèl tou, sof ke nan kesyon konpare bèl moun, Brezil gen pi bèl moun. M te tande gen yon moun ki te di pandan 7 fwa la Frans se peyi ki plase pami peyi ki gen pi bèl moun, bon m pa konnen. Pi fò moun m kwaze la Frans pi nwa pase m. E se si sa ki gen ti koulè yo se de granmoun. E lè m keksyone plizyè moun yo di se paske moun yo ale an vakans. Bon, Sa ka rive se yon reyalite l ye paske plizyè kote m pase vrèman yo di m e sa m pa t ap jwenn yo la apre yon de jou apre twa jou yo ta prale an vakans. Toudoubeny e si doktè preskri w e yon medikaman bèl moun lafrans se pa meyè destinasyon piske pami peyi m pase yo se yonn nan peyi m pa wè bèl moun mwen menm. Lèm pale de bèl moun, bèl blanch, bèl moun po jòn, ekout bèl moun mwen wè bèl moun, tankou mwen wè bèl ayisyèn, mwen wè bèl ayisyèn, m al nan plizyè legliz, wonn, m pase plizyè kote mwen wè bèl ayisyèn, mwen wè lòt nasyon afriken tou ki pa mal. Men tankou si w rive yon kote ou pral dèyè moun ki gen koulè po brezilyen, brezilyèn nan, ha ha, lafrans pa meyè destinasyon, ok. La France pa meyè destinasyon, se yon peyi ki gen anpil moun nwa, anpil moun nwa, epi yo di peyi sa se yon peyi ki gen rasis, bon m pa konn kòman pou yon peyi fè gen tout pil moun nwa sa yo epi l gen rasis. Bon, gras a Dye pou jis mwen vini, m pa sibi, m pa sibi oken ka rasis, e bon, rasis la l fèt sou tout fòm tou, men aparamman m pa wè l, sa ka rive m sibi l epi m pa rann kont, men aparamman m pa vrèman wè l. sa ki rele rasis la, jan yo konn ap pwone l a Pari a. Bon, rasis se yon bagay moun sibi plis lekòl, legliz, e an vwayaj, epi tou nan travay sitou. Bon, m pa t al travay lòtbò a, m pa t al lekòl, legliz m t ale, legliz ayisyen, tout moun te byen akeyi m. Donk, kidonk, li t ap vrèman difisil pou ke mwen wè ka pou m te tonbe nan jan de bagay sa yo. Espere ke nou pase yon bon sware, si tout fwa w pral gade video a nan sware, yon bon nwit, yon bon jounen, si tout fwa se lajounen w pral gade video a. Si nou gen kesyon nou mèt kite l anba a, salè minimòm nan li, li non, e chif, an tèm de chif, se menm chif la, 1200 isit, 1200 lòt bò, 1200 l gen dèyè l ni isit ni brezil ke m pa chonje nan tèt mwen, e. Custo divido é muito caro, cara. Se vrèman, vrèman chè lavi an Frans. Donk, m pa vle pou yon moun gen moun Lafrans epi pou ap chaje tèt li, mande l chak jou poutèt e menm jan w wè Brezil, vi a di a, pou mwen menm, mwen wè vi a di lòtbò a tou. Moun ki gen plis ti mwayen nan men yo lòtbò a, e sa fè pifò Ayisyen, Si se taksi yo fè, poutèt sa k gen papye yo, taksi plis rapòte lòtbò a, alòske pou w fè taksi fòk ou gen papye. Men si w ap travay nan Wembley a, w ap fè retou l anviwon mazomenos 1500, 1700, 1800 ewo. Lè w fin peye kay ou peye lòt bil ou ka rete yon 3 a 400 ewo ki prèske menm jan avèk Brezil ou ka rete a 3 a 400 reais men diferans lan sèke yo menm pa yo a se ewo epi paw la ou menm se reais li ye fòk wal chanje l an ameriken pouki ou satisfè yon fanmi Ayiti. Bon, gen anpil bagay m pa di, m fè rezèv, poukisa? E m sonje m t al Chili, m te fè yon videyo konsa m t ap pale de Chili, gen Ayisyen k ap viv Chili ki te evolye anvan m, mwen evite pale de twòp bagay de Lafrans, men an gwo m panse sa yo, se de bagay ki kapab ede w, si tout fwa ou menm ou ta gen ide kite Brezil ale Lafrans, ou menm w ap gentan gen yon ide, èske l vale apèn an? Men mwen m, M pa la pou m di w ni pa ale, ni ale. Chak moun gen chans pa yo. Ti Pyè gen dwa t ale, li gen difikilte pou l jwenn papye. Epi menm lè w rive la, ou pa pran anpil tan pou w gen papye. Paske ki sa l di? Anpil moun di sou Nikola Sakozi bagay yo te bon, men sou Makron, bagay yo vin pa twò bon. Epi vin bagay ekonomik, bagay kesyon manje chè sa a, menm kouran, dlo vin chè lòtbò a, se vi avèk pwoblèm gè a Ikrèn avèk la Risi li vin koz yon gwo panik lòt bò a pase ke sa liye peyi sa yo se 2 peyi ki preske viv de sa ki e vini de lòt peyi e yo menm yo soufri anpil nan sans sa donk e gen bagay se lè nou poze kesyon nan video a ma reponn yo foy male tchaw.